Ok mazora nou konnen ke ou se yon komedyen, ou se yon prezantatè, ou se yon blagè, e ou se yon chèf de kwizin tou se sa? Kiyès ki gentan di sa?
Haa e mi spotlight ap chèche.
Ah bon. Donk an gwo eksplike nou kijan ou menm ou fè, ou fè kòmsi ou soti nan. chèf de kwizin ou tonbe nan bay blag, bay enfòmasyon sou atis yo, donk eksplike nou an gwo e pakou sa yo. Non Mazora ateri se apati de pri ap. Lè m fin desann sètifika m ta pral nan lise nasyonal de Petyonvil. Ok. Epi m pa t vle elèv yo fawouche m, m te vin enkane non Mazora. Bon, byen antandu m te Mazora tou, men chenèt la potko lajè sa. Ou konprann? Tout moun konnen nan kilti ayisyen nan. Donk sa vle di ou, se pa t on aksidan? Se pa t on aksidan, an n di pito se t on neglijans. Mwen menm tou, M son bon m pa yon bòz mekè non mwen m se zen m fè tou sa vle di mwen menm tou m te gen dwa wè yon moun nan pozisyon sa epi mwen m fè zen avèl men pat gen anyen ou tap miltipliye zen an anpil bon konnen se djòb nou fè se sa n fè pou n viv ou konprann se zen nou fè pou viv ou gen dwa ou fin fè entèvyou avèm la epi talè la m wè w kota yon nèg epi m lage yon bagay sou ou gen anpil moun ki di ke ou pat fè ekòl. E not, ou pat fè etid sa vreman, donk eske ou kapab. Mwen fè l, m pat fini.
M te siyen pou lisans, m te siyen pou 5 an. Lè m rive nan twazyèm ane, mwen abandone. Men sa k fè m abandone an, se te bagay politik, epòk 2004, Aristide, rat pa kaka, bagay sa yo. M fè 2 ane ENAT, e premye ane m te fè ENAT sa, m te Ecole Normale Supérieure. M toujou di sa, on moun ou pa klin. Pa rele m sou plato a. Èske w konnen m gen enfòmasyon sou ou? Non.
M wè w kòmanse ap tranble. Bon, an n rete sou afè Gaby a.
Kote w ap tranble a Mazora? A, w konprann? Non, w pa gen enfòmasyon sou mwen. Non, m gen enfòmasyon sou ou. Ou gon mennaj, pa vre? Wi. Eske se pa yon diaspora ki voye kob sa pou mete sek nan don. Non. M konn non diaspora.
Koman l rele?
Jean Louis Pierre. Bon m pa rive la paske m pa vle kraze emisyon nan non. Gen bagay m pap di ou konprann. M pa konn moun sa w pale yo. Jean Louis Pierre. E w di mennaj ou konsa se yon moun ki te dwe yon kob pou al mete bay la. M pa pran zon la. Bon m pap rive la. Ok men rumeur tap kouri ke fen mwa me a ou te gen yon ti pwoblèm avèk madanm ou. Toujou gen problème wi. Toujou gen problème?
Nou pat kite? Elle est hyper jalouse. Son fanm okap, kom sil toujou met nan tet li, sim fon video anwe. Pa etone w lè yo ka fin gade emisyon l di e fanm ou mwen wè wi. M paka reponn on nèg kap imitem. Jimmy Danger ap imitem lap imite emisyon m nan. Poukisa m reponn yon moun konsa? Èske w pa konprann? Se yon moun kap, ki bezwen viv. E mwen menm, se mwen menm tou, m viv de komedi, m viv de erè moun ap fè nan sosyete a, m viv de erè Squally ap fè, m viv de erè Ti Joe ap fè, m viv de erè, èske w te konn Ti Joe se yon kout pitit? Ou pa t konn sa. Ti Joe leve ka yon matant li nan, anndan nan 42 a. Ou konprann mwen? Èske w te konn Ti Joe avèk Trouble Boy, apre tranbleman de tè a, yo te nan kach fò òk 20 dola ameriken pou y ap ranmase ranblè? Pa gen moun ki konn sa. Kounye a, èske si m pale yon bagay konsa pou m pè pou sa? M pa gen dwa pè. Trouble Boy. Avèk Ti Djo Zenny te nan Cash for Rock. Lè moun yo ap mete deyò yo. An, vwala, men, men m pa ka pè pou yon bagay m met deyò ki vrè. Èske w konprann? Bon, ann avanse. So, sa vle di, m pa gen dwa pè pou sa. Monchè sa wap di la monchè ou konprann wi ah yon timoun kò di sa ou konprann imajine ou gade a laj pou Darline Descadere fè tatou sou li depi ou gete atake 35 40 ans li pa laj tatou ou grann nannan ou ye yon vye grann ou mete kòw yon kote ou konprann wi bon Rutshelle Guillaume son moun ou konnen son moun son lwa yon lwa gason yo voye sou li ou konprann wi son lwa bon esak fè mwen menm pa ezite bal non manman piyay la. Tout moun konnen. Ooh Abel te bo piyay deja? Lynn, li banm pa pran. M kanpe m di sa la menm. Rutshelle Guillaume banm deja e mwen k pa pran. M pa vle. Men e pa di m di l konsa ke li pa yon moun ki dous, li pa gon bèl kò, li pa konn chante. Li jis pa enterese m. Bon ok, m pa feel li. Ou konprann wi? M pa feel li, m just pa pran. Men Rutshelle rele m menm kareman. Li pale avè m, li di m konsa, èske n ka sòti? Eske n ka soti ki kote n ka wè lap envite m nan plaj pou n dòmi depi w wè moun nan do sa on kraze l bezwen bon sa ka rive tou li gen foli e pas on nwit a on milat tou sa s konpran ou konprann wi tout fò n pa ekate posibilite sa son milat ou ye oh sa m ye cheri konprann on milat ki la so a ou pa konn milat cheri tout sa ladann tou. Si m kanpe la mwen di pastè blaze fè 19 aksidan nan 6 mwa oh kounye w pral di m pale blaze men son verite l ye. Men sak pase menm. Son verite liye.
Blaze telman fè aksidan yo pral metel direktè stop aksidan. Wi. Oh oh. Wala, ou konprann? So, depi ou fè erè ou pa zanmim. Ou konprann? Paske mwen map lage ou nan lari yn fwa kem jwenn posibilite a. Ok, men se kisa ou panse de Bedjine avèk Kadilak? Bedjine avèk Kadilak pa gen relasyon mizikal kounya la. E bagay fanm a nonm kap regle. Ou konprann wi? Men sak prouve w sa? Ah sa prouve sa?
Youn yo di yo pa renmen. Ah ki bon enben yap koupe ou konprann wi ou konprann se sa yo pa renmen ou konn pa renmen yon moun epi wap kraze moun nan ou konprann men pa pran moun pou grimas kadilak konprann ou pat Bedjine dènyèman la ya jwe beladè tout bagay dòmi ou konprann bon yo gen ti piti ak rele bebe defo a ou konprann wi bebe defo bebe ka lachte kapòt ou konprann mezanmi kòman ou fè konnen sa majorette ah bon m se bagay m konnen ou konprann wi ah kadilak gade bagay sa papa. A 2 mwa Ebonic vin ou bal bag la. Men ditou pa ba yo gon lòt. Banm se bi. Bon banm dil pou bgy la konprann. BET gwo po. Ou konprann? Se yon nèg andeyò. Avan tou BET se yon nèg ki leve laplenn. Se yon nèg ki te konn ap touye bèf a kalòt. Ou konprann wi. Paske nan zòn nan te gon yon nèg ki te rele Kounoubre ki te konn tiye kabrit pou moun avèk bèf nan zòn nan. Kounye a yo remake lè misye ap tiye bèf yo kòmsi fò l fouye. Bèf la fè prèske 30 minit l ap jigote. BET menm nan nik pa li te bay bèf la yon kalòt. Baww! Epi bèf la tonbe, sa vle di se te djòb BET. Ou konprann? BET se yon nèg ki te konn ap kase klou beton a men l. Ou konprann? Sa vle di se yon po kare li ye, sa vle di se yon nèg ki brital. Ou konprann? Men zanmi w BET ye. Zanmi ou pa, erè pou w pa fè. M pa gen zanmi, depi w fè erè m pa zanmi w.